Ebyen, de jou, y a jwenn de lòt ankò k ap benyen nan san yo pi wo a, ki te soti Kafou. Ti jèn nan soti, l di l gen yon randevou e l esplike moun lakay li a kiyès, yon otorite. Ni li ni chofè moto a krible anba bal la. Kounye a rete fò fò otorite a ta di wi tou èske se li te gen randevou a.
Anyen ki pou pou an pou tout moun ap mouri konsa nan sosyete epi tout sa pase kòm lèt a lapòs? Mwen jwenn li pè franchman. Papa pa kouri konsa mwen mwen prèske pa ka konprann yon bagay mwen mwen m pèdi franchman. M pèdi. Si se vòlè nou touye lapolis touye ke otorite polisyè yo di ke yo kenbe 4 ti vòlè nan tèl bagay epi sa pase jan l pase. Men si paran yo pran angajman sa a, moun nan zòn nan vin fè temwayaj sou gran boulva a. Nou gade moun yo nan konpòteman yo, n ap gade yo lè y ap pale, nan sè fè e jès, dapre langaj kòporèl la. Nou pale avèk lòt moun ki nan anviwònman an. Mezanmi m pa jwenn on nòt de mouche leta ki pou kondane sa k fèt la. An Dominik, yon polisye ki afekte nan komisarya Pòdpè ki pèdi lavi l pandan l t ap sikile a pye sou kan aviyasyon an. Li tonbe epi l pa leve, daprè sa korespondan nou Rock Juvens Clarel fè n konnen. Enfòmasyon yo ta fè kwè se maladi opresyon ki ta jete polisye an ki genyen 51 lane. Kawoutchou t ap boule wòch nan lari Kafou Sentus bloke yè pou pwoteste kont lanmò Fedna Destine, Jean Osnel Remy, Jeffson Damien ak Ricardo Moïse ki mouri asasinen ak bal kote fanmi yo al jwenn kadav yo rue Carbone lendi 23 novanm nan. Yo se 4 zanmi ki tap sòti nan yon pwogram nan Rue Nicolas lè endividi pran yo al touye yo daprè temwanyaj fanmi yo ki menm fè konnen se yon bakòp lapolis ki ta komèt zak sa. Marc Garçon Philistin.
Lendi maten, moun nan Ricabòn tande katouch k ap tonbe sou Fedner Destiné, Jean Osnel Rémy, Jefson Damien, Ricardo Moise, 4 jèn gason sa yo t ap sòti nan match baskèt ki fini l ta pral fè minui la nan ri Nikola. Endividi pran yo al etenn souf yo nan ri Kabòn, selon enfòmasyon yo. Yo 4 la ap vini.
Yo rankontre avè yo nan wout, yo di moun pa kòk ki yo ki pran yo, mete yo nan machin y al touye yo anba lavil. Y al touye yo anba lavil la, san yo pa nan anyen. Lè timoun yo rive anba lavil la, y ap rele, yo di mezanmi nou pa vòlè non, nou pa vòlè non, sou kwè m manti. Ann ale kafou sentis pou wè kote granmoun yo pou nou wè si w kwè nou manti. Se pa vòlè non nou ye. Menm lendi maten sa, depi byen bonè, foto kadav yo t ap sikile sou rezo sosyal, kat zanmi yo lonje menm kote, y ap benyen nan san. De jou aprè zak sa ki pi chkane lespri divès moun, paran viktim yo pa gen dòmi nan nuit. Nou deside vizite fanmi sa a maten mèkredi a nan Kafou Sentis. Nan yon lakou, depi nan rantre a, menm si zòrèy ou pa fin bon, w ap tande rèl, gason kou fanm pa ka kenbe dlo nan je yo. Mwen ta moun ok li nan tete l moute lakay mwen li rete domi sou tout bel jounen lap kouche li pa janm leve se sel leve manje benyen l bwe li pa

Ayiti manje l. Menm jan ak lòt paran yo, pèsonaj la mande jistis pou pitit gason l. Mezanmi, m pito pote bout sak, m pito mouye lapli pou m fè timoun yo edikasyon yo. Si m ka di w kòman pou m fè edikasyon timoun yo pou m fin avèk yo lekòl, m al travay Dèlma, kote m ap travay la, sèl kòb machin, kòb manje yo ban mwen senpleman. Chak samdi, bòs yo touche sou santye, m pa janm touche yon goud. Lè pitit mwen nan moman pou l lekòl, m voye yo lekòl. Se wè yo wè inifòm achte, se wè yo wè liv achte, yo wè kaye achte, yo pa konn anyen. Mezanmi, mwen menm sa m ap mande, se jistis m ap mande.
Kat jèn gason, kat zanmi, ki pou kwè li la ap glase nan mòg, fanmi yo poko gen otorizasyon pou pran kadav, malgre demach ki deja tanmen. Antouka enfòmasyon kap sikile fè kwè se anba kòp lapolis ki eskòte yo epi al touye yo kòm kwa se vòlè, lè sa yo pa dwe nan lari. Gen moun ki ta menm tande lè yap pale ak polisye yo. M gon kesyon map mande bakòp sa ki tiye ti mesye yo, eske yo pa gen fanmi, eske yo pa gen manman, eske yo pa gen papa, eske yo pa gen frè ou pa gen sè kap mache nan lari an tou? Poukisa yo fè sa? Eske yo se òm? Eske yo gen paran yo menm? E kesyon sa m nan men poze yo. N ap di gouvèneman an byen sonje sa k te pase lè pou Jean-Claude Duvalier te ale. Se 4 timoun konsa yo te tiye nan Gonayiv. E gen plizyè timoun konsa, inosan, ke yo te tiye nan Gonayiv. Enben Kafou fè son kote ki te pasifik, yo tiye 4 timoun pou nou. Enben pa gen pwoblèm. Nou di yo mèsi. Nou di yo mèsi. Nou pa benyen lajan. Fanmi an ap poze kesyon pou konnen poukisa yon fo zam bò kote yo nan mòg la. kòmkwa li te nan men yo. Alòske jijdepè fè konsta pwosèvèbal la dwe siyale sa epi zam nan dwe rete nan men jijdepè a, fanmi an pa wè sa nòmal. Ou bay direktè mòg la, e se direktè mòg la k ap montre nou fo zam nan. Men, kòm ou jijdepè, pouki ou pa pote prèv zam nan pa nan men li? Kòman sa se fè? Dè sa m twouve sa trè, trè, trè, trè fasil. Yo retire rad sou yo, yo retire rad sou yo, maltrete yo, yo pa ka jwenn telefòn, yo gen gwo telefòn sou yo, yo pa jwenn yo, yo gen. Tout lòt bagay yo pa jwenn yo. Yo gen polisye nan mitan yo ki se zanmi yo ki toujou ansanm avè nèg sa pa konn manyen zam yo pa konn kenbe zam nan men yo. Antouka Fedner Destiné, Jean Osnel Remy, Jeffson Damien, Ricardo Moïse, gen ladan yo ki te deja enskri nan pwosesis pou al sèvi nan lame Dayiti, men, yo ale. Yo ale, kite zantray manman ak papa trache, mande jistis, wi, men kilè, okenn moun pa ka reponn kesyon sa a, lè n konsidere gen anpil lòt dosye konsa ki deja sou liy nan, Limyè pa janm ka fèt. Se yon vàn san ki louvri lontan k ap manje lajenès, pa gen moun ki pou di ase. Antouka, lè a sonnen pou solèy chanjman an klere sou Ayiti. Nan yo di se, lè m mande kote yo te, yo di se nan ti pwogram yo t ale tou pre lakay yo, kon yo rive, yo vin pran yo pa ta vle yo t.
Magerson Philistin caraibefm. Mèsi anpil Magerson Philistin pou repòtaj sa sou asasinay 4 jèn gason sila yo. Nou vin sensè lan bay ou jere n bon kouman w ap fè sa bay se avèk moun nan zòn lan n ap bagay pase fatra sa si l bloke wout sa. moun pap ka al nan mezon machin ou an e anpil moun ap bloke paske san fil gentan bloke. Kòman jere fatra a ou di an? A men m pa konnen. Ou panse la si l pran si l pran yon gwoup moun la yo antann yo nan yon fason ou nan yon lòt kisa kisa yo pa ka fè a? Annik chèche moun k ap soude kòm leta a inegzistan leta a pa prèske gen mwayen enterimè yo m pa konn sa k ap pase yo si e kòb yo pa gen nan men yo m pa konnen m te konn wè plis leve pye nan ranmase fatra e kote kote safari a ye a e pa sou e pa sou wilson e pa wilson pa rive la e pa wilson ye di e sou li donk fe kreye yon bagay fon gwo gwo bwat fè yon gwo gwo bwat fè yo soude pou ou epi pou moun yo met fatra epi fè yon yon tèt machin vin rale l detanzantan epi li gon jan l kapab envesti nan sans sa pase m bouke wè fatra sa mwen li banm tèt fè mal wi wi fènel pa rapò a kesyon poze se kesyon fari a misyon yo m pase. Kesyon timoun lari a, li li lye avèk kesyon inegalite k nan peyi a. E maten an m te kontan wè nou t ap pale sou sa. A wi, a wi.
Inegalite sosyal. Wè. A wi.
Se vre gen de tèks de lwa ki pran e ke nou ratifye, ke swa konvansyon relatif o dwa de lanfan, konvansyon amerikèn dwa de lòm oubyen PIDESK, sa yo rele Pak entènasyonal relatif o dwa sivil e politik. Genyen dwa enpak relatif o dwa so ekonomik e kiltirèl, gen konstitisyon epi gen yon sanm de mezi legal ki pran malerezman ki pa rive respekte paske se alabaz se estrikti a pou ki ta chanje se pa kòmsi, wè kòmsi gen de mezi ki ong yo konn pran. BD institution prive yo bay bès. Yon fanatik jounal la wi. Enben se zirèk wi. Li ap tande jounal la wi. E yo fè l tande l. Yo fè l tande l. Wi ki pèmèt, ki pèmèt kòmsi timoun yo, timoun yo gen klado konn rive al lekòl, rive menm vwayaje, jwenn bous detid eksetera. Men wap wè sa pa anpeche fenomèn nan ap anplifye. Paske. E toutotan ke estrikti soyete a pa chanje, toutotan ke rapò inegalitè yo, nou pa eseye remedye ak sa, Twòp mètdam, ap toujou, twòp ipokrizi. E jan fè, wè m te renmen Maradona, menm lè l t mouri a m renmen l pi rèd. L ale kay, al wè pap la bay, ki pap sa? Epi lè l gade twati anlè kote y ap resevwa l la fèt an nò. Epi menm pap sa a di l enkyè devan timoun k ap soufri malnitrisyon. Timoun kap soufri dan le mond ki pa jwenn la manjay bagay Maradona di ou wè moun sa yon bann ipokrit yo ye ou pa ka fè tout anlè kote ou chita wap pale avèm nan se an or epi ou pwoblèm timoun kap mouri grangou domino pou kisa nou pa vann lò sa yo o mwen epi nou ta jere yon gwoup moun kap mouri grangou nan le mond Maradona bon bagay Ann pèmèt Kasonn fini bò tou se li fini wi la li fini e dènye bagay li tap di wi. Wè map fini pou di. Wè wè wè wè wè e e. Pou bay karayib la gwo show kap fè tankou ibes e paske leta gen tè ranfòse menm jan mete de lòt strikti sou pye tou ki konsakre sou kesyon dwa timoun e gen de ankèt ki ta sipoze fèt e petèt chak ane pou yo rive e repere timoun ki nan lari yo pou yo rive idantifye bezwen yo e gade ki kòman yo ka. gen done sou yo pou pèmèt leta regile de politik ki an favè timoun sa yo. Mwen panse se sa, men jan m di w la, toutotan ke estrikti a pa chanje, toutotan ke mòd rapò inegalitè yo nou pa remedye ak sa, ap toujou gen timoun ki nan pwostitisyon, ap toujou gen timoun ki nan lari, ap toujou gen moun ki nan mizè, pase timoun, ou pa ka wè. pwoblèm timoun lari a, andeyò de pwoblèm sosyete an jeneral. Wi, donk an kèlke sòt la ou fè de pwopozisyon sou kòman nou ta kapab rezoud pwoblèm nan, men nou t ap gade ensekirite a e timoun sa yo, piske nou wè toutotan ke timoun yo nan lari a, yo pa gen metye, yo pa al lekòl, yo se de evantyèl, yo disponib pou mache krim nan. Men ki rapò ki genyen ant prezans timoun yo, fenomèn sa a ak kesyon ensekirite a?
Gwo rapò, gwo bagay yo rele psikoloji, vyolans lan li se yon sèk visye. Yon timoun ki nan lari se yon timoun ki ap sibi de tout sòt dabi. Se yon timoun tou ki fè fas a tout sòt de vyolans. L ap gen tandans repwodui vyolans sa a. Pa gen dout, anpil nan moun kounye a ki ap bay de pwoblèm nan sosyete a, gen ladan yo tou se timoun lari yo te ye. Pase se de timoun ki livre a yo menm, ki pa gen yon oryantasyon, ki pa gen yon edikasyon yo jwenn epi li sosyalize anndan lari a. Donk se yon timoun tou ki toujou nan yon strateji de survie paske li pa gen moun kap lonje men ba li, li oblije ap fè main li travay e wap wè lap gen tandans repwodui pratik sa yo menm pandan ladit e li klè se de timoun ki vin yon menas a lavni pou sosyete a. Donk m panse peyi a gen enterè pran an konsiderasyon fenomèn sa pou yo gade kòman yo kapab. pwizimwen redwi li paske m pa kwè li ka elimine totalman toutotan ke jan m di a sosyete a rapò inegalite yo pa rezoud toutotan ke mòd estrikti sa n genyen la li pa chanje. Mèsi bokou Rickerson Dorcé pou ti tan sa nou te pase pou nou gade reyalite. Timoun yo, nan kèk minit ankò nou pral rejwenn Williamson ki pral fè pou nou on rezime de sa ki di sou rezo, anba live nou an. Men antretan nou prale pale de zye piske nou konnen l, zye nou se 2 je nan, kòman yo di? Bon se. Wi, se 2 je nan tèt nou. Prezante madam nan Doktè Malvoisin wi Bousso wi ki avèk nou pou pale nou de yon jounen depistaj kont glokòm e katarat. Sa yo di se glokòm? Glokòm.
Bonjou Doktè.
Bonjou Mesye Bobse, bonjou a tout ekip la. Donk se yon plezi pou mwen pou mwen la maten an sou Radyo Karayib.
Donk ou vini pou pale nou de jounen sa a, depistaj, kòman l ap fèt e ki moun k ap gen aksè ale avèk li? Ok, donk se 2 gwo joune depistaj ke n ap òganize, Jakmèl, pou depiste maladi glokòm avèk katarat, avèk tout lòt maladi zye ke moun nan kapab genyen. Donk joune sa a ap fèt Samdi 28 novanb avèk dimanch 29 novanb, soti 8 è nan maten rive jiska 4 è nan aprèmidi, tout moun tout laj envite e konsiltasyon an li menm li gratis. Kibò l ap fèt nan Jakmèl la? L ap fèt Jakmèl nan lokal lekòl Nasyonal Evelina Lévy. Se dènye tan nou asiste avèk yon bann moun ki kòmanse ap antre nan laj epi. ki an pèt de vizyon, y annik rete yo pa wè. Yon ka konsa, gen moun ki rete, ki asepte sa, e gen lòt ki fè de demach. Pa fon ti pale ak nou. Èske se tout fwa, èske lè yon moun pa wè, èske sa ta vle di l avèg, oubyen son koz ki fè sa? Èske gen yon enfeksyon ki ka koz sa? Di n, fon ti pale avè nou.
Se prensipalman pou sa ke n ap fè jounen depistaj sa, paske gen de gwo maladi ki kapab fè moun nan pa wè, donk premye bagay la se katarat la e dezyèm bagay la se glokòm nan. Donk lè nou fè depistaj lan e ke nou arive dekouvri sa a tan, nou kapab fè prizanchanj lan bonè pou moun nan pou l pa rive nan faz pa wè a. Donk nou menm antanke doktè, nou gen dè egzamen ke nou fè pou moun nan. Donk si moun nan pa wè limyè ditou ditou la limit nou rive nou pa ka fè anyen. Hum li depase nou kounye a. Li depase nou.
Ka vin two grav.
Wi.
Men a la minit ke moun nan li wè limyè donk gen chans pou nou tapab rekipere depandamman de maladi ke moun nan genyen an. De si se glokòm ou byen si se katarat. Donk se pou sa ke nou vle fè depistaj lan paske maladi sa yo yo fè pati de sa nou rele. e sitou katarat lan de koz de sesite evitab, sa vle di si nou pran bonè nou kapab konsa diminye kantite ri chans pou ka sa yo ta ogmante. Lè pwogram nan, kote lap fèt, konbyen moun nap ka resevwa? Donk nou dispoze resevwa chak youn nan jou sa yo 150 moun. Donk nap tann tout moun an gran nonb, yo pap peye pou konsiltasyon, yap gen pou yo peye sèlman pou medikaman avèk linèt, nap tann moun tout laj. Donk se 8 è nan maten jiska 4 è nan aprèmidi, Jakmèl, nan lokal lekòl Evelina Lévy. On nimewo telefòn doktè pou n fini. E se 43 28 86 85 pou kontak e enfòmasyon. Donk avan ke mwen ale, mwen vle remèsye prensipalman Radyo Karayib ki te resevwa m pou anons lan e m espere ke tout moun nan Sidès tande l. M vle remèsye Doktè Malvoisin e m vle remèsye direktris lekòl Evelina Lévy an ki te pèmèt nou gen aksè avèk espas lan. M vle remèsye Doktè Mike Maigret, Senatè Lambert, Senatè Edo. Mwen pap ka fin remèsye tout moun yo, tout fè enfòmasyon pati se te sa ki te. Esansyèl mèsi bokou Guerrier. Mèsi. Wi ban nou tou rete Jakmèl puiske genyen yon mach senbolik ki ap fèt demen vandredi a 10 zè nan maten donk Jakmèl ki pral di non yo pa vle eritaj sa zafè kidnaping nan donk se sou plas Toussaint Louverture lan mach sa ap demare ak mayo nwa pankart bouch mare donk tout moun Jakmèl envite 10 zè demen maten pou al patisipe nan mach sa demen tou nap genyen poun pale ak ekonomis Etzer Emile sou kesyon dola a ak jan ensekirite an ap fini avèk kesyon ekonomi an. Epi genyen yon oditè ki di n atire atansyon moun yo sou Mòn Kabrit, kote lè w kite Kwadèboukè pou ale mòn zòn Bedè, Mòn Kabrit, donk genyen yon gwoup endividi. ki kanpe la a nèg 400 mawozo yo ki ap detounen machin ki prale zòn mòn kabrit donk tout moun ki ap fè zòn sa anpil anpil atansyon paske nèg yo se vrèman la yo fè baz yo pou kapab detounen machin mwen zil moun yo di kisa anba live la rapidman. Bonjou Bob, bonjou Guerrier, bonjou Pierre Renel, bonjou Fat kap fè manèv teknik yo pou nou. Se yon plezi pou mwen maten an pou m prezante nou sak gen anba live. Karayib. Fò m di nou, Bob, m pa konn si w avè m, nou kòmanse maten an avèk Rodrigue Dumas, ok, kote l ap mande, Rodrigue Dumas mande anba Live Karayib la, ki lè n ap retounen avèk yon ribrik tankou ribrik jiridik, ribrik jiridik le mot du doigt. Donk sa se kesyon Rodrigue Dumas. Gen Marjorie Duliep ki mande tout otorite ki plase nan peyi a ki di y ap fè resansman yo, èske yo pa ta Yo pa ta ka tou mete yon baz de done ki gen nimewo telefòn moun, adrès moun nan kote ke yo te ka ede polis nasyonal avèk lame genyen yon manyè pou yo bay sekirite lè yon moun fè yon bagay pou yo jwenn kote li rete etc. Genyen Rigal Rosie ki di maten an silvouplè fè sa pase pou li, eske l ka jwenn yon nimewo pou l pa patisipe egzakteman nan jounal la paske l gen anpil bagay li ta vle di ki pi serye ke sa ke l pap di anba live la. Genyen Johnita Duverneau ki ta vle fè Bob Bob C konnen pase pran legliz pou li avèk la fami paske enstitisyon sa a yo konte anpil nan sa yon sitwayen ap devni nan peyi Dayiti. Frantz Frantz Cenaeus ta fè nou konnen ke Gen 10 lise ke prezidan repiblik la te pwomèt pou l fè avèk lajan depite yo, senatè yo. Donk li ta bezwen konnen yon kòman sa ye kounye a, bay yon ti enfòmasyon sou lise sa yo. Yo mande anpil jistis pou Juventa Cantave anba live la. Yo mande tankou etidyan fakilte yo. Fèl rapid humm nou kòm nou wè nan sosyete a yo ban nou bann bagay plastik deja yo ban nou diri plastik yo ban nou spageti plastik yo ban nou makawoni plastik e jodi a m gen dout